E zanmim yo tande byen se kalibrezo zanmi nou e bòs douko a nou konn sa li deja jodi an la mwen vle pataje ide sa ansanm avè nou poum fè nou konprann ke gen yon pakèt bagay yo pa vle di nou yo pa vle fè nou konprann ke reyalite sa yo tande byen yo pa vle pale nou de lanmò yo di anseveli lèmò. Lese les morts, kite mò yo ale. Men, youn nan verite m ap fè nou konprann ke kèlkeswa vivan k ap vini la sou tè a, oubyen k ap reenkane sou tè la, li pase pa lanmò. Ebyen, si lanmò, nou di lanmò pa bon, poukisa? Se nan la se nan lanmò ou jwenn lavi. M ta renmen nou di m poukisa se nan lanmò nou jwenn lavi. Paske yon moun k ap vini, yon ti bebe k ap vin sou tè a la, li mouri dabò. Paske ki sa lanmò ye? Lanmò se enkonsyans, se so se lè ke e e e e kò w e e e kòm si nanm ou oubyen e e e espri ou soti nan kò fizik sa, kò fizik sa vin pa gen konsyans de li menm ankò kiyès li ye ankò. Ebyen lè w nan vant manman w, Oubyen lè lè manman w antre nan relasyon ansanm avèk papa w tout bagay sa yo. Lè w nan vant manman w. Lè w nan vant manman w. Ou mouri. Ou pa gen konsyans. Se lè w vin fèt sou tè a la, ou fè myè, ou rele. Lè ti bebe a rele, se lè sa l vin gen, li vin gen, li pa gen konsyans a san pou san. Se lè sa l vin gon espri k antre nan li menm. Sa vle di sot nan mond tenèb lan pou l antre nan mond limyè lan. Konprann sa m vle di w lan? Ou nan mond fizik lan. Èske n konprann sa m vle di w lan? Mwen konnen anpil moun k kapab konprann sa m vle di nou an, anpil moun gen dwa pa konprann sa m vle di nou an, men m te vle fè pataje ide sa ansanm avè nou pou n fè n konprann ke lanmò oubyen mò pa anyen. Paske se nan lanmò ou jwenn lavi. Konprann? Se nan lanmò ou jwenn tout sekrè yo. Se nan lanmò ou jwenn tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout gwo toryan yo. M pral ba nou yon bagay, tande byen. Pa egzanp. se se se anpil anpil nèg ki ki ki mouri pa egzanp e e lè wap pran e e e e pil gwo istoryen yo si w bezwen si w bezwen gen konesans se nan yon simityè pou w ale si w al nan yon simityè pa gen tip de konesans ou bezwen ou pap jwenn nan yon simityè non m ta renmen yon moun di m ki tip de konesans ou pap jwenn nan yon simityè wap jwenn tout kalte tip de konesans wap jwenn konesans mistik wap jwenn konesans vodou wi wap jwenn konesans kamsi bagay pou fè byen wap jwenn konesans pou fè mal ou bezwen konn kondi machin yon mò ka montre w sa ou bezwen kòmsi m ta di w e kòman m te kapab di sa gon pakèt bagay nou ou ka fè Gon pakèt bagay nou ka fè, bagay sa yo lè m di nou ka fè a kòmsi m ta di nou pa atravè de mò yo, atravè de bitasyon nou, atravè de lwa yo, konprann? Anpil moun di e, e, e depi w fin mouri ou pa gen anyen ankò. Manti e pa vre, yo pa vle fè n konnen lè manman w mouri, si papa w mouri, sa manman w te aprann sou tè a, konesans li te genyen se swa mistik oubyen li te aprann nan lekòl oubyen li te aprann nan yon travay, li ka pataje l ansanm avè w. Yo pa janm di nou sa. Yo di nou depi w mouri w mouri nèt e pa vre. Depi w mouri w pa mouri nèt. Depi w mouri ou pa mouri nèt e manti y ap bay. Ou konprann? E manti l ye ou pa mouri nèt. Sa vle di ou menm ki gen bitasyon manman w, ou menm ki gen bitasyon papa w, si n ap gade la se nan travay mwen m ye la e men. M poko, nou poko, e nou konnen fòm tann yon pakèt lòt bagay pou m ka al fè travay la, konprann sa m vle di w lan. E menm ide a pase pata moute nan tèt mwen, m di a, pandan ide a moute nan tèt mwen, ban m tou pataje ide a ansanm avè nou. Konprann? Pou n pa konprann ke, pou n pa konprann ke se pou n abandone mò nou. Nou pa dwe abandone ni mò manman nou, ni mò mò papa nou. Nou pa dwe abandone yo, nou dwe al renmen yo. Si n ap gad sa k nan kou m nan, n ap wè. Nou konprann? Poukisa peyi Meksik bay mò yo anpil lòv? Hein? E n ap pran yon lòt videyo ankò pou m ka vin ba nou plis detay, paske gen yon diyalite espri yo ap pataje ansanm avè m, fò m pataje yo ansanm avè nou. Konprann? Paske pou n pa abandone mò nou, mò bò manman n ni bò bò papa nou, medam mesye pa bliye se zanmi nou, Kalibezo san fot Bòs Douko a, n ap wè nan lòt videyo ankò, babay tout moun.